Sa m renmen nan jesyon pwojè se ke ou ka travay nan nenpòt ki domèn. Paske ou jwenn pwojè toupatou. Ou jwenn pwojè nan edikasyon, sante, konstriksyon, enèji, avèk spò. Se sa ki fè ke nou deside pale de koup di mond. Kijan yo defini yon pwojè? Ki prensipal karakteristik yon pwojè sipoze genyen? E kisa ki fè ke nou kapab di ke koup du mond lan se yon pwojè tout bon vre? Se ansanm de eleman sa yo nou pral abòde ansanm nan video jodi a. Bonjou bonswa tout moun, non pam se Evadi e se yon plezi pou mwen pote pou nou dezyèm sòti Project Pro, yon emisyon ki la pou abòde e ede nou konprann plizyè aspè ki gen pou wè nan ak jesyon pwojè,

PMI ki se antite lidè entènasyonal nan sa ki gen pou wè a jesyon pwojè, defini yon pwojè tankou yon ansanm aktivite ke yo reyalize de fason kowòdone nan yon entèval de tan ki limite pou reponn a objektif ki presi ki kapab abouti swa a yon pwodwi oubyen yon sèvis, men dan lè de ka, rezilta sa a sipoze inik. Lè nou konsidere tout eleman sa yo, nou kapab di ke wi, efektivman, koup du mond lan li se yon pwojè. Li se yon pwojè, 1, paske se yon ansanm aktivite ki reyalize e ki kowòdone pa, dè kote, fifa, e de lotr, pa òganizasyon lokal ki anndan peyi kap resevwa koup du mond lan, pou yo pote bay piblik lan chak katran yon spektak ki inik. Spektak sa a li inik paske peyi k ap resevwa koup di mond lan li chanje chak katran, paske jwè k ap patisipe nan ekip nasyonal yo yo diferan e byen antandi paske plezi ke nou genyen chak fwa n ap gade koup di mond lan li diferan. Dezyèmman, li gen yon objektif presi ki se rive detèmine kiyès nan tout ekip sa yo ki merite tit chanpyon mond lan nan zafè foutbòl. E twazyèmman, Li limite dan le tan paske koup du mond lan li dure yon mwa. Se ta di ke tout ekip sa yo yo genyen yon mwa pou yo afwonte youn kont lòt pou yo kapab detèmine kiyès kap chanpyon mond lan. Nan sa ki gen pou wè avèk karakteristik yon pwojè, menm jan avèk yon bebe, pwojè a li gen pou li pase pa diferan etap. De manyè presi li gen pou li pase pa 5 etap, Inisyasyon, planifikasyon, egzekisyon, Kontwòl avèk swivi e senkyèmman kloti. E nou pral gade ansanm kijan 5 etap sa yo tabli nan zafè koup du mond lan. Inisyasyon se etap kote ke pwojè a pran vi ou ankò kote ke pwojè a stat. Se nan moman sa ke prensipal responsab yo ap reflechi e yo pral pran desizyon fòmèl èske yap fè koup du mond lan e nan ki peyi koup du mond lan pral fèt. Nòmalman desizyon pou reyalize ou pa koup du mond lan li baze sou yon seri de analiz ki pral etidye potansyalite evenman an. Nou te pale de sa nan epizòd presedan si ou potko gade l ou ka toujou klike sou lyen sa. Chwa peyi ki pral òganize koup du mond lan fèt apati de yon vòt e ki di vòt vle di ke genyen yon seri de kritè ke yo pral konsidere. Ki kritè ke fifa konsidere? Yo pa lòt ke transpò, elektrisite, kantite otèl ki genyen pou kapab resevwa fanatik yo, sekirite ke yo va mete an plas pou kapab resevwa jwè yo avèk fanatik yo, kantite estad ki disponib, e angajman lon tèm ke peyi a pran pou kapab fè pwomosyon foutbòl atravè lemond. Donk fifa pral fè yon analiz de tout kritè sa yo e li pral byen sur ale nan peyi ki poze kandidati li pou l kapab fè yon vizit e apati de sa li pral pwodui yon dokiman ki pral prezante fòs avèk feblès chak peyi sa yo e se sou baz dokiman sa ke vòt lan pral fèt. Se nan etap sa tou ke fifa detèmine ou ankò fikse ki egzijans ke li genyen pou koup du mond sa. Paske pa bliye, nou te di ke chak koup du mond inik, se ki vle di ke chak koup du mond gen spesifisite pa l. Kidonk fifa pral sòti yon dokiman ki rele Regulation fifa World Cup kote ke li pral etabli yon ansanm de atik e de direktiv ki pral defini oryantasyon koup du mond la. Se nan dokiman sa a ke nap wè ki mezi disiplinè ke yo pral aplike, ki regilasyon ke yo genyen pou stad yo, ki fòma ke konpetisyon an pral genyen, ki jan preparasyon koup du mond la sipoze fèt, li pral defini tou limit depans ki sipoze fèt, e se ladann fòmèlman ke yo pral dekri kiyès ki fè pati. komite ki pral genyen pou jere koup du mond lan. Dezyèm faz lan se sa ki gen pou wè avèk planifikasyon. Nan premye etap la nou te wè ke se te bokou plis de fifa ke li te gen kesyon paske se li menm ki pral fè tout demèch yo pou l kapab vote peyi kap resevwa koup du mond lan e detèmine ki oryantasyon ke lap bay koup du mond lan. Kounye an ke sa fèt, balon an nan dezyèm etap la li pral nan kan. peyi kap òganize koup du mond lan. Peyi sa a li pral genyen yon total de 6 an pou li fè tout mizanplas ki nesesè pou li ka asire ke koup du mond lan pase an bòn e difòm. Se komite òganizasyon lokal lan ansanm avèk federasyon nasyonal peyi kap resevwa koup du mond lan ki pral mete tèt yo ansanm pou yo kapab asire yo ke òganizasyon an li o tòp e ke koup du mond sa a li se yon reyisit. Une fwa ke tout bagay fin planifye, nou kapab rantre danble nan twazyèm etap ki gen pou wè avèk egzekisyon. Etap sa nou kapab di ke li sanble sa ki pi fasil la, paske kisa li ye, se reyalize ke w pral reyalize tout sa ke ou te prevwa avan. Men, nou pral wè byen antandi nan lòt videyo ki va vini apre ke. Se pa fòseman le ka, paske sa ki te prevwa sou papye a, lè li pral fè fas a reyalite a, li pa fòseman menm jan. Antouka, nan faz egzekisyon, se faz sa a ke chantye an pral pran plas tout bon vre. Se ladann ke otèl pral kòmanse renove, stad pral kòmanse konstwi, pwomosyon pral kòmanse fèt, biyè pral vann, e se tout bagay sa yo pral kontinye jiskaske nou rive nan jou pou ke. Koup du mond la lanse atravè premye match ki pral reyalize. Katriyèm faz la gen pou wè avèk swivi. Patikilarite faz sa se ke li fèt pratikman an menm tan avèk etap presedan an. E sesi è toutafè nòmal, paske se pandan ke aktivite yo ap fèt nan faz egzekisyon an ke gen yon gwoup ki sipoze la pou li asire l ke sa k ap fèt lan konfòm avèk sa ki te prevwa. E jisteman se sa ki fè ke fifa mete sou pye yon komite ki rele Komite Òganizasyon Konpetisyon fifa ki la pou li sipèvize preparasyon, òganizasyon, akèy koup du mond lan pou li asire l ke tout sa fèt selon dokiman kad fifa te fikse. Byen evidaman, senkyèm e dènye etap la pa lòt ke clôture. Se nan etap sa ke ofisyèlman koup du mond lan pral pran fen atravè match final la ki pral konsakre chanpyon an tit pou zafè foutbòl. E byen antandi, gen kèlke ti aktivite ki pral fèt, se asire ke tout jwè peye, ke tout moun rantre lakay yo, alòs, pa tout fanatik, men ke tout jwè, tout responsab yo rantre lakay yo, ke tout kontra fèmen e ke tout. founisè peye. Dènye eleman ke nou pral wè ansanm nan kad videyo sa a se sa ki gen pou wè avèk pati prenant yo. Paske jan nou te di l nan premye videyo a, nou pa kapab fè yon pwojè san nou pa teni kont de diferan aktè ki gen yon enfliyans sou pwojè a oubyen ki pral enpakte pa pwojè a. Ankò yon fwa, si w poko gade premye epizòd lan, li ankò tan w ap jis klike sou lyen sa a. Nan kad koup du mond lan nou rive idantifye 7 pati prenant. Premye a se li menm ki se gwoup òganizatè. Nan gwoup sa a nou retwouve konsèy fifa ki la pou li kapab bay oryantasyon li de koup di mond lan. Answit nou genyen komite òganizasyon konpetisyon fifa ki la pou li sipèvize ke tout bagay ap byen fèt. An twazyèm lye nou genyen komite òganizasyon lokal avèk federasyon nasyonal peyi an ki pral mete tèt yo ansanm pou yo aganize aktivite yo sou le teren, e an dènye lye nou gen gouvènman peyi a paske li gen yon pwa finansye se li menm ki pral pote lajan e se li menm tou ki pral asire li ke imaj peyi an byen reflete nan koup du mond lan. Dezyèm pati prenant ke nou idantifye se federasyon nasyonal diferan peyi yo, answit an twazyèm lye nou kapab di ke se patenè avèk sponsò, an katriyèm lye nou kapab di ke se diferan ekip nasyonal kap patisipe nan konpetisyon sa, An senkyèm lye nou kapab di se sektè prive ki pral founi byen ak sèvis ki nesesè. An sizyèm lye se mendèv la, tout sa yo ki pral mete men a la pat pou ke koup di mond lan rive fèt. E an dènye lye se patisipan yo. Byen antandi gen 2 kategori patisipan, sa ki pral dirèkteman nan peyi k ap resevwa koup di mond lan, k ap achte biyè estad yo e ki pral chofe ekip la nan estad la e men menm avè w ki chita dèyè ekran nou, k ap pwofite de bèl match poul sa yo. O final, kisa pou nou kenbe? Nou kapab di ke yon pwojè li pase pa 5 etap nan lavi li. Premye etap la se inisyasyon, se kote ke w pral reflechi ak. Eske pwojè a fè sans? Eske li nesesè pou mete li sou pye? E yn fwa ke w deside mete li sou pye nou pral pase a dezyèm etap la ki se planifikasyon kote ke ou prale planifye, idantifye tout aktivite ke w sipoze reyalize pou ke pwojè a son reyisit. E byen antandu yn fwa ke w fin planifye ou pral egzekite tout sa w te di twazyèm etap ki se egzekisyon katriyèm etap la ki se swivi an se lè sa w pral verifye si tout sa kap fèt yo konfòm a sa ki te prevwa. E senkyèm etap la se clôture lan kote ke tout bagay fini e ke ou pral asire w ke tout kontra fèmen, tout moun touche e ke tout rapò elabore. M espere ke nou te apresye videyo sa a e si se vre ke nou te renmen l map envite nou like li e map envite nou pataje l avèk tout zanmi nou pou yo menm tou yo kapab vin aprann de jesyon de pwojè nan sa ki gen pou wè avèk koup du mond. E byen antandu, m ap ba nou randevou semèn pwochèn pou yon lòt sòti Project Pro.